Yes, si paran w te mete w sou rezidans oubyen w gen rezidans ki an kou, ou gen madanm ou mari w ki sou rezidans, e moun sa yo menm yo ap tann yo ap tann viza yo disponib kòm anbasad la li menm li fèmen, sa ke moun yo kapab fè se ke nou kapab transfere dosye rezidans ou an pou ou de Ayiti a Meksik pou w kapab jwenn viza pou w ka rantre la. Men, moun ki pa genyen oken bagay ditou, espwa yo se te pou pwogram nan pou yo ta antre pa CBP One, moun sa yo, yo pa gen espwa ankò jiskaske yon lòt gouvènman vini, li re-inisyalize oubyen nou li mete sa ki gen rapò, sa ki rele CBP One nan. Men pou kounya la, pa gen espwa pou moun sa yo. Sa m kapab di yo se degaje yo, fon fason, aprann lang nan, epi viv nan peyi a kòmsadwa. Men, CBP One nan kounya la, li bloke. Yo di si Bondye pa gen yon mo pou pou ou pati nan tèt e Trump e ayisyen sa yo ap oblije viv o Meksik. Y ap oblije viv o Meksik. Oubyen retounen Ayiti.
Oubyen retounen Ayiti e sa konsèy m kapab bay tou se ke pandan ke yo Meksik sa m ta renmen yo fè se chèche yon fason pou yo kapab vin legal Meksik paske gen anpil nan yo la se peye yo peye gwo kòb pou yo travèse Meksik avèk espwa ke cbp One, y ap gen randevou nan cbp One, y ap kite ou antre Etazini apre ou fin pran randevou a nan yon dat ki pa defini. E gen moun m konnen ki gen 8 mwa, 1 an, lòtbò Meksik, y ap tann randevou pou yo travèse la. Epi yo bloke moun sa yo. Bon.
Monchè, gon kesyon ki souvan poze se, bon, pandan, de yè a jodi a, souvan kesyon sa a vin rejannen plizyè, plizyè fwa.

Donk, genyen yon nouvo dekrè oubyen tou yon nouvo lwa ke li menm li vle pase, e ki sa l di? Se ke li di ke si ke yon timoun ki fèt Etazini, paran ou pa ameriken, ou pa kapab benefisye citizenship sa. Donk, pwoblèm kounye a sa pral kreye se ke, jan ke m di an, Se yon bagay ke li vle fè, men se pa yon bagay ki reyèl selon konstitisyon. Se yon bagay ki anndan konstitisyon an menm. Donk, konstitisyon an di konsa ke depi timoun nan fèt sou tèritwa Etazini an, li otomatikman ameriken, pa gen deba sou sa. Men prezidan an.
Se si èl si èl non. Li poko, li poko kapab vin lalwa vrèman. Li ka siyen li kounye a pou l di ok men sa ke m vle fè, men pa bliye ke ou sipoze pase pa kongrè, ou sipoze pase pa tout gwo, tout gwo pòt yo avan ke yo siyen li. Men kounye a la li siyen li, siyati an li rete anndan Mezon Blanch kounye a, siyati an poko travèse, poko kite Mezon Blanch. E m pa kwè l ap kite Mezon Blanch. Ya, se sa m t ap di talè a, paske gon pakèt moun k ap bay tèt yo pwoblèm, gon pakèt moun k ap kòmsi pa konn kisa pou yo fè. E mwen di, a chak fwa moun rele m sou sijè sa, m di tann. M di tann paske vrèman nou pa konn ki sa k ap fèt paske gen yon seri de bagay ki siyen vre men ki poko ki poko pase pa pa kongrè pou konnen ki ki ki si si mesye yo pral chita sou bagay si y ap aksepte l ou pa.
Donk, egzakteman. So, genyen, m kapab di 80 pou 100 pwopozisyon l ap fè yo la, wè m di pwopozisyon paske genyen, li siyen yo vrèman, yo otomatikman, se, yo otomatikman egzekite, pa vre, paske sa se pouvwa, ou konprann, e an prezansyèl la. Donk sa vle di ke pa egzanp, gen moun yo nou konnen ki t al e kalonnen e an kapital la, moun sa yo menm nan, li siyen pou l lage yo imedyatman. Ant yè avèk jodi an, gen 1500 moun ki li padone, moun sa yo kòmanse lage. Moun ki te nan prizon menm, moun 6 janvye yo, ok, lè ke Prezidan Biden tap monte sou pouvwa, yo pat vle li monte. Otomatikman, gen bagay ki fè otomatik. Pa egzanp, pwogram Biden nan, e spesyalman CBP One, e sa li an, li te kanpe li imedyatman. Lè li di yon bagay, tout bagay fèt rapid rapid, paske moun sa yo sou kontwòl li. Men, gen yon bagay ki anndan konstitisyon an, lap difisil pou l defèt li.
Menm jan avèk tps pa egzanp, gen anpil moun ki sou tps kounya la, epi mpa di genyen,
gen anviwon, gen anviwon 2 milyon moun ki sou tps pa egzanp. Lè ke mesye a te prezidan avan nan premye tèm ni an, li te eseye kanpe tps pou ayisyen plis 4 fwa. Men akoz yon pakèt gwo avoka, yon pakèt gwo kote k ap defann imigran yo, li pa t kapab rive abouti avèk sa ke l t ap eseye fè a. Donk se sa k fè l pa t kanpe ti pyès e gen anpil avoka m kapab di gen yon pakèt gwo kote ki gen tan sou li avèk sa a e menm pou sa tou e anm kote ke timoun nan lè l lè l fèt Etazini an timoun nan l pa kapab e anm e anm ameriken ankò gen tan genyen 15 eta ki gen tan pote plent pou li. Selman sa l di wi. Li siyen l vreman wi. Yo gentan lage del. M pa bezwen di mwen ankò. Sa vle di gon pakèt bagay. Donk kòm pase pase politik li politik la vreman fon. Lè ke ou menm ou te pwomèt pèp la yon pakèt bagay, ou oblije vini pou montre yo ke men sa ke m te pwomèt men sa m kòmanse fè. Men gen vreman ki ki fèt rapid rapid men se pa tout k ap kapab pase Ok don angwo mezanmi frèm sèm yo e nouvèl la li vrèman tris paske genyen 270 mil moun ki dèyè fwontyè la ki bloke e sak pi pi raz lan sèke pi dwòl lan sèke moun yo pap kapab mande azil e sak dwòl lan avan ou te konn travèse sou fwontyè lan la ou mande azil pandan ke ou la wal travay bay sa ou konprann pou pase devan jij. Men kounya la tout moun rete Mexique jiskaske yo tande oubyen jiskaske ou gon case ki anndan an e an ou ka mande azil pandan ke ou Mexique men bagay sa se yon bagay ki pral pran konbyen ane. Donk an Ok. gwo mezanmi e yeah bagay la grav anpil. Ki konsèy ou ka bay a moun sps yo paske paske e gen moun e e e li fo di talè pa te di kiyès. E yo pa kanpe tps non. Yo, Mesye Trump t al eseye kanpe tps pandan plizyè fwa ke li te sou premye tèm nan. Men kounye a la moun tps yo, men sa ke yo kapab fè. Yon moun ki ta antre nan pwogram Biden nan kounye a la, an nou di ke moun sa a li t antre de janvye 2023 lè pwogram te fenk kòmanse pwogram Biden nan, e moun sa pou jis yo moun moun kap antre yo de janvye pou jiska 5 jwen 2024 moun sa yo kalifye pou tps map pale pou moun sa yo kouri ranpli tps pli vit ke posib e si ki yo te gen tps deja oubyen tou fenk gen tps gen plizyè bagay ki ou menm ou kapab fè pandan ou sou tps lan map ankourajew chèche yon fason gen yon bagay kem di trè souvan Tps lan wi yap goumen pou nou vrèman men siw kapab retire kòw anba stati tps lan li tap pi bon pou ou vin yon stati rezidan kijan ou kapab fè sa gen plizyè fason ou kapab fè sa si pa egzanp yon moun ou sou tps e ou son moun ki pa gen mennaj ou sengo pa egzanp ou son moun legliz chèche yon moun pou lanmou avan tou ou ka marye avèk moun sa si moun nan gen rezidans moun sa ka baw rezidans. Sa se yon konsèy ke m bay tout moun. M ap ou leve m ou leve m. Sa e pou moun e ki.
Pou moun tps.
Tps. Non sa e pou moun. Pou moun tps. Ki pa gen moun nan vi yo.
Ki pa pa. Moun ki pa gen moun nan vi yo. Moun exact yo. Moun ki pa marye. Se degaj yo chèch yon boubout. Marye avèk boubout la m pa konn sa w ap fè. M pa konnen. Paske mwen menm la patri an danje la kounye a. Se degaje w. Fè sa pou fè pou kapab.
Ok sa se premye pati an. Dezyèm konsèy ke moun yo. Dezyèm bagay ke moun yo kapab fè se ke. Si ke w gen manman w, papa w, frè w isit la la pitit ou, moun sa w kapab ba w rezidans. Sa vle di ke plan an se fon fason pandan w isit la la. Se fon fason pou w pa gen tps ankò pou w vin gen rezidans. Se objektif la sa. Ok?
Twazyèm, twazyèm fason.
Twazyèm bagay ke yon moun kapab fè, si pa egzanp ou vin la a, ou sou tps, w al lekòl, ou gen yon bon medsen nan men w, travay ou kapab ba w kapab ba w rezidans. Tout sa se atou k gen nan pè k anpil moun pa konnen. Travay yo kapab ba w rezidans, gen travay la kounye a la k ap sponsorize w paske w se yon moun ki itil yo anpil, de pozisyon ke w genyen an, ou se yon moun ki vrèman valab anndan konpayi sa a, y ap ba w rezidans. Sa se twazyèm fason. Ou gen lòt kesyon? Non, kesyon m ta pral poze w, yo te di apre dezan, e apre dezan ke ti kès sa ap kanpe, e m panse, ya, m panse gen moun la dezan gentan rive. E apre 2 zan se te pwogram Biden nan. Gen moun la apre 2 zan, moun ki rantre nan pwogram Biden yo, 6 janvye 2025 ki sot pase la, fè 2 zan pwogram nan pa t ap renouvle pou moun sa yo. Donk moun sa yo menm e sa k fè m di yo kouri fil e sa k fè m te di ke depi ou t antre an janvye 2023 jiska 5 jen 2024, ou kalifye pou tps, ou otomatikman pa sou pwogram Biden nan ankò. Men si ou te vin apre, 5 jen 2024 la kounya la ou sipoze file azil si ou pa gen okenn lòt atou ankò si ou pa si ou pa gentan jwenn moun pou w marye e si ou pa gentan gen fanmi si ou pa gen rezidans ki ki ki t anndan deja donk degaje w ranpli azil ou paske azil lan li menm li pwoteje w kont depòtasyon paske si mesye Trump di l ap tèmine pwogram Biden nan nèt pou tout moun sa ap vini legal. Se pa azil yo, e pa, e pa azil yo di yo, yo pa bay drapo pou moun yo. Non, non, yo bay azil, depi w sou sòl la ou, ou, ou ka ranpli azil. Oh, depi w sou sòl la ou ka ranpli azil. Depi w sou sòl la la.
Depi w sou sòl la la ou, ou kapab ranpli azil rapid rapid. Men gen anpil moun k ap eseye travèse sou fwontyè lan pou yo vin mande azil isit la la. Yo bloke yo. Moun sa yo pap ka mande azil. Ou konprann? Sa vle di ke se plan anpil moun. Se travèse lakou e mande azil. Men gen moun tou pandan ke yo deyò a la sou fwontyè yo ka mande azil, men l ap pran kèlke ane, sa yon bagay ke ou sanse, sanse bliye l nan yon sans. Ok? Donk, e pou moun tps yo, lè ke Prezidan Biden li menm te la a, nan nan mwa jiyè ki sot pase a, e Prezidan Biden li menm li te renouvle tps pou Ayisyen yo. Tps sa li menm li renouvle chak 18 mwa. 3 fevriye, 2026 se lè sa ti pyès pral ekspire pou ayisyen yo kounya pwoblè ki pral vin gen se mesye Trump ki pral pran desizyon poul renouvlel pou nou se la pwoblèm nan ye la e nou pa konnen eskel pral renouvlel men 80 80 pousan chans ki genyen se ke lè kel te prezidan li te renouvlel pou nou Men nou konnen ke l te fè plizyè tantativ pou l te kanpe li, menm lè l te renouvle l pou nou, nou pa konnen ki sa k pral fèt pandan ke l sou pouvwa la paske pouvwa sa a li vrèman diferan fwa sa. Li pa gen okenn lòt tèm ke l pral fè ankò. Sa vle di ke se dènye fwa l ap prezidan nan peyi an, donk jan l pase l pase nou pa konnen.
Se sa mwen menm ki enkyete m. Sa vle di ke tout sa l ap fè l ap fè l pou fè pèp la kontan.

Ok yes don e trè enpòtan e banm banm di moun yo vin vin poze kesyon vreman e
ok e silvouplè rele e si ou menm ou gen yon kesyon e nou prè jodi an pou nou kapab reponn anpil anpil kesyon pou ou don rele kounya e yeah don mezanmi e mwen menm map di moun yo nou gen jiska 3 fevriye moun ki gen ti pyès nan men yo si ou kapab fè yon lòt. Aktivite, Ou ka fè yon bagay pou w ka retire kò w anba stati tps lan, fè li, paske pa gen anyen garanti. Wi gen yon pakèt gen yon pakèt gwoup ki la vrèman k ap goumen pou nou k ap pwoteje nou. Men se ou menm ki pou degaje w pwoteje tèt ou. Si w gen tps nan men w, Ou pa gen okenn lòt pakou ankò, azil se dènye etap ou. Paske azil lan lèw fèl li, li garantiw ke ou gen plis ke 5 an nan peyi an ou ka viv anba azil la avan ke ou pase devan yon jij poul ka pran yon desizyon final pou ou. Pandan tan sa a, sa ou kapab fè, ou kapab gen plizyè bagay ki ankou, ou ka chèche yon travay, oubyen tou ou kapab jwenn yon zanmi, yon fanmi ki pou ba w rezidans. Donk, sa yo se de, se de pakou oubyen de etap ke m te vle pataje avèk nou kijan ke nou kapab pwoteje tèt nou pandan ke nou nan peyi an. E anplis tou, pa bliye mezanmi, lè n ap sòti kounye a, sòti avèk tout pyès nou sou nou menm. Pyès idantite w, si ou pa kapab mache avèk yo fizikman, fè foto nan telefòn ou, mache avèk yo paske e gen yon bagay ki di yo pral akile ice sa se youn nan polis polis ice yo men sa yo pral fè yo pral mete yon lign telefonik yo ka wè m yo ka wè mwen menm la antanke yon ti nèg tèt grenn e yo gade m yo di mesye sa li sanble yon moun ki ilegal yo rele polis pou mwen spesyalman mwen menm ki abite Texas se la pwoblèm nan ye a don donk sa vle di ke nou gen nou nou tonbe nan nou tonbe nan yon bagay ki vrèman difisil la kounye a menm yon moun menm yon moun menm yon moun ki rezide Ou byen ou dwe mache avèk avèk kat rezidans ou nan pòch ou. Ou sipoze mache avèk li. Se la pwoblèm nan ye a. Moun yo konplike bagay lan nan men nou. Se ke ice kounya yo ba yo pouvwa kote ke yo kapab kesyon nenpòt moun. Imajine w si yo kenbe w nan lari an e ou pa gen okenn pyès sou ou. Ok Donk wi genyen teknoloji yo.
Fè foto a nan telefòn. Fè foto a mache avèk telefòn ou. Egzakteman.
Yes. Menm lè ke gen teknoloji wi, yo kapab ouvri telefòn yo menm yo kapab chèche nan baz de done kiyès ou ye wi. Men, sa pa vle di ke si yo pran w la yo pap gentan mete w nan prizon, yo pap gentan mete dosye sou do w, ou pa konnen. Donk se yon kesyon de pwoteje tèt nou li. Gon zanmi ki mande èske yap depòte moun rezidans yo fini an? Moun tps yo fini. Moun tps, tps yo fini. Donk, mwen menm m kapab di pa gon moun la, si ou te gen tps, tout moun sipoze gentan renouvle tps yo. Donk aprè, tps se diw oubyen pwogram Biden nan? Biden, sorry, Biden, sorry. Oh Biden, donk, donk kounya la, nou gentan nan Talè wi banm fè sur ke. Ok ok donk kounya la si ke ou menm ou nan pwogram Biden nan e ou pale de ti pi ou pale pwogram Biden ou perime donk pwogram Biden nan yo di yo pap renouvle l ankò chak moun ki rantre la nan yon ti papye ki rele I-94 oubyen tou i I 94, chak moun gen yon dat ke Biden ap perime pou yo. Donk si w son moun, m pa konn kote w te ye, ou di m konsa ke Biden ou Biden ou pral perime, ou pa gen tps, m ap di w ou an reta paske tps ou te sipoze gentan ale deja. Donk sa vle di ke gen yon moun ki te antre la depi janvye 2023 pou jiska 5 jen 2024 ou sipoze gen tps nan men w paske Biden te bay tps avan l ale pou tout moun ki te la deja sa vle di w ap renouvle tps ou e l bay li tou pou nouvo moun ki vle fil tps yo donk sa vle di ke pa genyen wout pa bwa nan sa ok donk sa vle di ke moun sa yo kounye a ki te antre apre 5 jen 2024 yo genyen Biden nan men yo ki valab pou jiska fen 2026 Si ke Trump ta vin chanje sa, sa nou bay kounya la otomatikman kounya li ta koupe li ta di tout moun bay linèt vini legal, sa yon gwo pwoblèm, ou pral rantre kounya la anba azil pli vit ke posib si ou menm ou pa kalifye pou tps la. Donk chak moun sipoze gen plizyè, plizyè, plizyè stati ankou kounya la oubyen tou pending. An gwo sa li. Bon, nan sitiyasyon sa, m panse gen plizyè òganizasyon ayisyèn ki la, ki kapab, ki kapab ede, ki la pou ede ayisyen ki nan sitiyasyon, ki nan sitiyasyon e, e, e, difisil sa yo.
Wi, wi, genyen, genyen e an Bridge, Bridge Alliance. E se youn nan òganizasyon ki gen anpil avoka ladan li. E nou gen IFSI ki ap goumen, IFSI yo abite nan Massachusetts. E pi nou menm Ayisyen kote nou spesyalize nou nan prepare dokiman pou ou, nan konekte ou avèk yon avoka, Nenpòt ti pwoblèm imigrasyon ke ou gen ou menm ou genyen ou kapab toujou rele ou poze kesyon, e nenpòt sèvis ke ou bezwen ou kapab rele nou la pou nou kapab jere tout ti pwoblèm sa yo pou ou, an gwo se sa li ye. Sou ki nimewo yo ka jwenn nou? E nimewo yo kapab jwenn mwen se 832 299 5484, map mete li tou nan nan deskripsyon video a la rapid rapid, e m gen l la kounya la ok. Donk mezanmi e mesye sa ki monte la se pa yon mesye konsa konsa non k monte la nou te konnen byen Men, anpil nan nou pa t kwè ke avan, o, ok, se ka Mira m nan fè granjè la. Anpil nan yo pa t kwè ke pandan l t ap fè kanpay la, tout sa l te pwomèt yo, li, anpil nan moun pa t kwè ke l t apral fè yo vre. Youn nan bagay ke m te pale sou li, sèke gen yon, gon, gen yon, yon, yon, e, yon plan yo, ke, ke yo menm yo te pibliye ki rele Project 2025, Pwojè 2025. Se pwojè 2025 sa ki gen tan an kou. Anpil moun pat kwè ke yo tap kòmanse pibliye l vrèman. Men kounya la, yo lage li, tèt anpil moun cho, nou pa gen le chwa vrèman fò tèt nou cho paske nou vrèman enkyete.
Mwen menm, yè mwen menm m te vrèman strese lè m wè ke mesye Trump pase lòd sa pou yo koupe, bloke moun CBP moun yo, nan mwens ke 2 zè tan ke li menm li pran pouvwa. M sezi bagay sa. Brother bon jan bagay.
Yeah fok mwen te fè cho. Wè e mwen kretyen wi wap konprann sa map di a. Fok mwen te fè cho m te oblije monte vin fè cho a. M telman strese. Brother m gon seri de moun kap relem kap kriye kap rele nan telefon.

Yeah, don e, Men, um, jis, bon, uh-huh.
Mwen genyen e, pale.
um, pou moun pwogram Biden yo, Mhm. jodi an, yè nou voye plizyè aplikasyon ale. Yo toujou aksepte aplikasyon wi nan pwogram Biden nan. Yo toujou, yo toujou aksepte aplikasyon. Jiska prezan la, yo aksepte aplikasyon, ou ka, ou ka voye aplikasyon ale. Men pwoblèm ki genyen se ke okenn moun pa konnen ki sa k pral pase avèk Ok. aplikasyon sa yo ke y ap voye ale la. Genyen 1 pwen 5 milyon aplikasyon anndan an, nan 4 peyi sa yo, Kiba, Ayiti, Nikaragwa, Venezyela, nan pwogram Biden nan. Yo pa konnen ki sa ke yo pral fè avèk li. Mwen menm, mwen panse ke si yo bloke, yo deja bloke fwontyè lan, Mesye Trump di jodi an li menm, li pa gen pwoblèm avèk imigran, paske yo pral konstwi yon pakèt biznis la, yo pral gen bezwen imigran ladan yo vrèman. Li di konsa ke, jodi an li di l wi, li di konsa ke l pa wè la imigran ditou. De, bon, m kapab di depi yè li di sa. E, donk, mwen panse si yo vrèman sou men yo, pwogram Biden an se yon bagay ta sipoze kontinye avèk li. Ou gentan gen 1 pwen 5 milyon moun ki anndan deja, e ou pral gen bezwen moun ki pou travay, spesyalman genyen H-1B viza, H-2B viza, se viza pwofesyonèl, agrikòl yo ye, men si yo vrèman vle rezoud pwoblèm migratwa lan, y ap kite moun yo rantre la legalman. Lè ke moun yo rantre, Pa vwa legal nan pwogram Biden nan, yo gen tan konn kiyès ou ye, yo pran anpwent, yo konn kote w abite. W ap ka vin travay imedyatman ou antre la a, paske y ap, e sa k bèl la, ou pral peye 470 dola pou kat travay ou. Kat travay la pa gratis. Donk sa vle di ke yo pa vle moun rantre la ilegal, men yo vle moun rantre legal. Meyè fason pou kite moun rantre la legalman, se pa pwogram Biden nan. Pa gen anyen ankò. Ok, èske w panse Ayisyen ki te Sendomeng, Ayisyen ki te Ayiti, ki te sou pwogram Biden nan. Kounye a, vwala Ayisyen sa yo, gen anpil nan yo, ki kite Ayiti k al Meksik, ki kite Ayiti, ki bon, ki tout kote, pou yo, pou yo kite sou fwontyè la. Èske ou panse moun sa yo ke yo te fil, tankou m gon fanmi m ke m te fil pou li, epi pandan lefètke nou gen sa gen nan m kwè depi Biden nan bloke, epi bon, moun nan nou gen moun ki peye kòb pou li epi l al, l al Meksik. Eske ou panse moun sa lap pèdi lap pèdi bay Biden sa ou byen ou byen gen yon fason pou li rekipere l?
Si ke yo yo ta fè yon fason yo retounen avèk CBP one yo di ke yo pral kòmanse apwouve moun ankò e menm lè ke yo ta pran li ka pa ka pa egzanp ok gen de moun ki pi ijan donk yo di ok yap pran li randomly yap seleksyone moun bon se de fason yo tap apwouve moun de manyè kwonolojik data avan yo de manyè aleatwa pou yo menm pran nenpòt moun ki monte a yo apwouve moun nan. Si ke moun nan te Sendomeng, moun nan travèse nenpòt kote li an, moun sa li pa pèdi pwogram Biden nan. Moun nan toujou anliy. Si moun nan ouvri KeysTracker li yon aplikasyon oubyen tou lòf ou li, l ap wè ke nimewo resè l lan toujou anndan an, sèl si moun sa yo te di ke yo pa t apwouve moun nan. Ou ta pral gen bezwen yon lòt aplikasyon. Men si aplikasyon an la, ou genyen konbyen jou ki monte desann, ou gen 500 jou, 600 jou, donk ou toujou anndan, ou gen espwa pou ou toujou. Se sak fè m di m ta renmen ke yo repanse bagay yo, paske la kounye a la y ap aji avèk anpil emosyon. Yo vle bloke tout imigran deyò. Ou konprann? Men si yo vrèman repanse bagay yo, y ap wè ke pwogram Biden nan, li pa fè mal, li fè byen. Yo kapab di ke olye y ap pran 30 mil moun pa mwa, y ap pran 10 mil moun, y ap pran 15 mil moun, y ap pran 20 mil moun. Men an gwo, se 30 mil moun yo t ap pran la pou yo rantre nan peyi an chak mwa de 4 peyi sa yo, lè pwogram te fèk kòmanse. Gen yon seri de moun ki sou bay, ki te sou bay non. Si par aza, si par aza ke yo ta vin renouvle bay sa. Èske ou panse gen yon seri de moun la ki la depi ennan edmi sou pwogram sa, èske ou panse Pou moun sa yo gen chans pou yo antre? Moun sa yo gen chans pou yo antre. Okontrè gen moun la ki gentan gen 2 zan. Paske pwogram te kòmanse 6 janvye 2023. Men nou gentan nan, gen moun la 21, gen moun 7 janvye ki poko janm apwouve.
Gen moun ki pa gen chans. Gen oubyen gen moun ki manke chans.
Ou konprann? Donk sa vle di ke moun nan te mèt gen 2, 3 zan anndan. Depi toutotan ke aplikasyon an yo poko janm ba l yon desizyon swa l konfime ou l pa konfime, Gen espwa toujou, men m ta swete ke yo tounen avèk pwogram Biden nan ankò paske li pa vrèman fè okenn mal paske youn nan bagay ki vrèman fas ki ki vrèman e fasil pou moun yo fè yon ti panse avèk li se ke gen 200 gen 536 mil moun ki antre nan pwogram Biden nan sèlman si ke 20 pousan ladan yo an nou di si ke 80 pousan ladan yo se adilt Etazini, peyi a, genyen chak moun sa yo peye 470 dola pou kat travay yo. Lè w pran 80 pousan nan 536 mil moun ki rantre la, an nou di ke menm lè 400, 400 mil ladan yo, an nou di sa ok, gen 536 mil moun ki rantre la, 400 mil ladan yo te adilt, ou miltipliye 400 mil sa pa 470 dola ou wè konbyen kòb ki antre nan kès leta son biznis li ye son biznis li ye e sa k bèl lan moun sa yo ap peye taks y ap kontribye otomatik yo antre la yo kòmanse travay yo kòmanse kontribye nan ekonomi an kit ou vle l kit ou pa vle l moun Biden yo yo ede peyi a avanse e majorite moun sa yo se krèm peyi dayiti ke yo pran yo vin la avèk li
Gen moun ki pa dakò sa. Men se krèm peyi an ke ou pran la a, yo vin la avèk li paske se moun ki edike. Gon pakèt moun ki antre la a, se moun ki gentan gen baz angle yo sou yo, moun m kapab di ke ki te nan inivèsite. E gen anpil nan yo la tou m felisite yo paske yo kontinye etid yo isit la la. Gen anpil moun ki vrèman entèlijan. Ok? Donk an gwo mezanmi e. Non, gen moun pa gen, gen moun pa gen ki gentan fè bak Ayiti. Anpil bagay monchè gen, gentan gen mache bon m genyen m ta m gen manman m ki antre nan Biden, m gen ti sè m ki antre nan m gen 2 ti sè m gen 2 ti sè m ki antre nan Biden, m gen nyès, m gen neve, m gon pakèt moun ki antre nan Biden. M gen youn la tout gentan gen lisans yo, gen ki gentan achte machin yo la. Yo poko menm gen 2 zan nan peyi an non.
Ok Y al lekòl la, yo gen tan pale anglè, yo fè anpil anpil eksplwa pou yo kontinye etid yo isit la la. Donk, mezanmi, moun ki antre yo, li vrèman enpòtan pou nou konnen ke peyi a, nou pa fè yon pa, tps, azil, nenpòt sa li a, mezanmi, foure kò nou anba yo, pwoteje tèt nou. Pa al goumen nan lari an, pa al fè dezòd nan lari an, Palman ya fè moun pou yo mete nan prizon pou yo depote nou. Nou la nou la nèt.
Pa pile moun. Pal kale, pal kale men mwen mwen gen nèg ki pap kale fanm anpil. Mezanmi, yon bon, yon nan bagay kem vle di tou se ke gen moun la e gen moun la tou se ke yon moun jodi an m te mansyone sa. Gen yon pwogram ki deyò a pou moun ki isit, li rele VAWA. Pwogram sa si ke yon moun ou sibi E VAWA, VAWA, V-A-W-A, V-A-W-A, li le VAWA. Pwogram sa, li la se pou moun ki sibi abuse, verbal ou byen fizik.
Si pa egzanp, gen moun la, yon sponsò ki rantre yon moun Biden, ou byen mari ou byen madanm, madanm nan ap bat mari a nan kay la, ou byen lap bat madanm nan a koz ke li poko ka bal rezidans, ou byen tou li pa vle bal rezidans nan, ou ka kite kay la, Ou pote plent pou li, epi kounya la pwogram sa lap ka baw rezidans nan peyi a. M pa diw nan al bay manti non mezanmi. Men son fason pou ka jwenn rezidans nan peyi an legalman si kou gon moun kap maltretew nan kay la. Sa vle di ke mwen menm se zero tolerans, nou pa dakò moun ap fè ap abize moun paske ou paske ou konnen gen se ou menm ki pa ba moun nan papye, se ou ki te kite moun nan antre la, ou konprann. Donk m di tout sa yo son fason pou ka montre moun yo ke gen plizyè fason kapab jwenn rezidans pou rete nan peyi an legalman. Yon moun ki ap viv avèk madanm oubyen mari, Oubyen madanm nan ap kale mari l oubyen mari ap kale madanm nan. Oubyen tou papa a, oubyen timoun nan tou.
Ok. Gen yon pwogram ki rele VAWA. VAWA. V-A-W-A. Ekzakteman.
Ok. E pwogram sa ou ka fè aplikasyon ladan li pou ka jwenn rezidans nan peyi a. Ou ap just monte sou Google ou ekri VAWA? VAWA. Ou annik wal nan Google kounya la ou tape VAWA. VAWA. Ok. Pwogram sa la ba ou rezidans depi ke ou son moun ki sibi abuse kit ou gen video kit ou gen prèv depi ke ou pa nan ka la ankò moun nan te leve men sou ou vre konsyans ou wè ke moun nan te maltretew paske nou menm antake kretyen ou pa ka bay manti nan sa ok donk ou kapab jwenn rezidans ou e nan mwens ke 2 zan baw rezidans ou nan peyi an yap pwotejew paske peyi etazini pa dakò moun ap abize moun. Ok. Bon, an fon, an fon ti, an fon ti pa an te, pa an te di.
Pa gen problem, pa gen problem.
E an fon, an fon rive sou Haiti. Eske ou panse gouvern, gouvernement sa ki la, e, yon bagay ka chanje pou Haiti?
Bon, mwen menm, e, mwen kapab di, li ka yon delivrans pou Haiti, gouvernement sa, franchman.
Map dil map redil ankò wi wi li fè nou mal paske li bloke nou tout moun ayiti la kounya la yo bloke pa gon yo ka al lòt kote men yo paka antre etazini la pou le moman paske anbasad la fèmen pa gen viza pa vre sa se klè nou klè sou sa pa gen rezidans tou nou klè sou sa pa vre men yo ka al lòt kote yo ka al brezil chili men moman rive la kounya menm jan ke chantè a di pou ayiti libere
Gouvènman ki te la avan an, se yo menm ki ba nou moun sa yo k la. Se yo menm ki te ba nou Ariel. Se yo menm ki te ba nou moun avan Ariel. Se yo menm ki te ba nou tout moun nèt. Men kounye a la nou rive nan yon moman, gouvènman k la kounye a, li pa konn afè w. Ou te mèt ap tiye yon lòt li pa konn afè w l ap jere peyi li. Men si nou vle delivre peyi Ayiti kounye a la, se moman pou nou tou franchi avèk fòs pou nou chanje peyi a. Pa gen lòt moman ankò. Chak gouvènman monte, yo gen avantaj pa yo.
Maten kòmsi m tande m tande ou t ap di se menm pawòl sa ou te di paske si nou pa kite si nou pa chanje Ayiti pandan 4 an sa nou p ap janm chanje l nou p ap janm chanje l ankò nou p ap janm chanje l ankò paske apre 4 an sa menm gouvènman ki te la avan se li k pral monte e lè l monte kounya la se li menm ki pral di w sa pou w fè Donk, se kòm si kounya nou mare nan pye tab pandan katran ki sot pase yo la a, men moman an rive pou n chanje peyi nou. M pa konn sa n ap fè. Men, menm gouvènman sa a w la, ou pa wè nou gen 9 prezidan? Yo ba nou 9 moun ki sot, ki sot isit, yo lage yo kote Ayiti ba nou. Men si nou di ke n ap chwazi yon sèl moun ki pou dirije peyi an, nou vle fè eleksyon kounya la, gouvènman ki an plas la a, li pa pral, li pa pral melanje l nan anyen nou. Sa se garanti ke m ba nou. Se youn nan rezon ke anpil Ayisyen vote pou gouvènman k anplas la paske yo konnen ke gouvènman ki te la avan se lion ki ta pyeti n Ayiti. Se sa ke moun yo di de yo a. E nou nou wè reyalite a vrèman. Yo yo chanje e e e e anbasadè sou anbasadè yo panse ke sa yo bo la son moun ki pi bon, son moun ki pi anraje, son moun ki pi fou. Nou gen prèv la vrèman nou wè sa pa vre? Moun yon bon yon bon moun ki te la, se te fout. Mesye sa mesye sa li rele fout. Li pa ale verite a vrèman. Yo retire li, yo chanje li, yo ban yon moun ki pa pale verite a. Men si nou vle nou menm, nou ka chanje peyi nou kounya la paske moman an rive pou Ayiti chanje. Ok? Wi, gouvènman k monte a, li kont imigran. Men wi, si nou vle chanje peyi nou, moman an rive pou nou fè li avèk pwòp tèt nou. Yo pap vin foure bouch yo nan koze politik lwa Ayiti. Trump pa nan bagay sa. A se garanti ke m ba nou. Trump pa pral di yo wi, o wi gad kijan Ayiti, Ayisyen yo ye, men men ap tiye moun, se peyi l lap jere. A se garanti ke nou gen la kounya pou n chanje peyi. Si n pa chanje Ayiti nan katran sa yo k la a, M pa konnen ankò non, n ap tann yon lòt katran ankò. Donk sa vle di ke se pwoblèm sou pwoblèm. Donk kounye a la, se degaje nou, fèmen fwontyè yo, pwoteje peyi an, epi ann avanse pou nou wè kijan n kapab sove Ayiti, paske Ayiti gen twòp tan n ap pase mizè. Pèp la bouke.
Talè ou sot di ke bon, nou konnen ou gen, ou gen, ou gen, ayayay, ou gen yon fon òganizasyon nou ki kapab ede moun. Mh wi wi wi bon bon m kapab di ke nou menm nan ayisyen tout kote e nou ede moun depi ke moun nan genyen moun nan bezwen fè kat travay li moun nan bezwen fè rezidans moun nan bezwen fil tps moun nan bezwen ranpli nenpòt papye li a nenpòt dokiman ke li a tradiksyon nou menm nou la pou n sèvi w e nimewo telefòn nan se 8 32 de 99, 50 ak 84 li ye, nou kapab rele Biwo Ayisyen kote. Non biznis lan rele HTK Immigration Services LLC, e youn nan sèvis ke nou fèk lanse tou ki se tax biznis, kote ke nou menm la, ane a, nou gen tan kòmanse lanse deja, nou ap ranpli tax pou tout kliyan nou yo nèt. Donk yon moun ki bezwen al swiv nou, li ka al swiv nou sou Facebook, sou YouTube, se la ke nou genyen plis ke 57 mil abone sou YouTube, nou an se Ayisyen tout kote, Don e anpil moun yo fè nou konfyans paske yo wè kisa nap di yo nou konnen yo e nou viv yo touyè nou menm nou e nou si nou pataje eksperyans pèsonèl nou e avèk yo e se sak fèm kapab di anpil moun kwè nan sa ke nap di yo paske yo wè ke nou menm nou pa sou fek an gwo sa liye ok. Sa zanmi di m sa e talè w sot di e Texas yo ye Men eske se Texas nou ye.
Kòman w ka ede yo?
E avantaj ki genyen se ke biznis son biznis ki 100% an liy li ye. Nan nenpòt state ke ou ye a, ou pran nimewo telefòn nan, ou rele nou, nou gen WhatsApp, nou gen 3 nimewo telefòn m gentan mete nan deskripsyon videyo an pou nou, e ou ka rele nou sou tout nimewo ki gen 832 yo, yo gen WhatsApp sou yo, Ekri nou pou nenpòt sèvis kew bezwen. E avèk entènèt kounya la, moun nan te mèt an Afrik nou ka sèvi li, men ou la nan menm state yo avè nou se ekri nou, ou ka voye dokiman pa WhatsApp, ou ka voye dokiman pa email pa nou, donk pa gon sèvis kew bezwen ou pap jwenn nan men nou paske nou menm nou bay sèvis nan tout eta yo nèt. Ok rape nou rape nou telefòn ou avèk.
8 32 2 99 54 84 e map di moun yo e piga nou dòmi sou sa non siw bezwen ranpli azil ou bezwen fil tps ou ou bezwen renouvle tps ou youn nan bagay ki trè enpòtan tou tout moun ki te pase nan pwogram Biden nan silvouplè si ke ou menm ou poko renouvle tps ou ou poko renouvle kat travay ou anba tps ou moman rive pou fèl kounya. Ou te mèt te gen 1 an pou kat travay la perime, 6 mwa, 3 mwa, 4 mwa, degaje w, voye kat travay la ale anba ti pyès lan, kounye a retire kò w anba pwogram Biden nan. Nou ta konn sa k pral rive. Menm lè ke ou ta di ok wi m fenk m fenk m fenk fè kat travay la nan Biden nan, sa gen 1 an deja, sa gen 6 mwa, e m pran yon gras. Nou pa konnen kisa ke mesye a pral di nan semèn k ap vin la. Li ka leve demen maten, li sòti avèk yon lòt dekrè. Menm kote an tou, ou otomatikman pèdi travay ou. Sa son gwo pwoblèm li ye wi. Si l di kounya la moun Biden yo l ap tèmine kat travay moun sa yo, moun sa yo vin tou ilegal, moun sa yo pa ka travay. Men si ou gen ti pyès ou deja ki an kou, sa ou kapab fè, ou sèlman voye kat travay la ale, lè nouvo kat travay la vini ou al travay anba ti pyès lan ki pwoteje ou, ou retire kò nan Biden konplètman. E menm jan tou si ou pa gen ti pyès, ou fè l azil ou, aprè 6 mwa ou ka fil kat travay anba anba anba azil la gratis. Ou retire kò w nan Biden rapid, imedyatman. Se sak pwoblèm nan kounya la. Ok? Nou gen anpil strès. M gen strès tou, paske lè m wè ke gen 270 mil ayisyen, gen anviwon de 256 mil ayisyen ki antre la nan Biden. Gen 536 mil ki rantre nan pwogram Biden nan an tou, nan 4 peyi yo, men 50 pousan nan moun sa yo se Ayisyen yo ye. Pa benzwen ankò. Gen yon mas moun, gen yon mas moun ki la a, menm sa mesye a ap pale de mas depòtasyon an, donk si l di l ap koupe pwogram Biden nan pou tout moun sa yo, donk m kapab di 60, 40 pousan ladan yo ap oblije kite peyi an paske gen moun la k antre. Gen moun ki panse se Ayisyen sèlman y ap depòte. Gen moun ki panse sa vreman wi. Yo pa panse. Gen 4 peyi mezanmi ki rantre la. Gen 4 peyi ki nan pwogram Biden nan. Bon, bon, se 5 peyi wi de Ukraine, yo pa kontwole paske Ukraine se se moun blanch yo ye. Yo pa kontwole yo. Don sa vle di ke gen de bagay yo pap di ou paske yo di wi se 4 peyi sa yo, se 4 peyi pòv sa yo wè. Men Ukraine fè pati ladan l tou. Ukraine gen tps tou. Yo fèk renouvle tps pou yon pakèt lòt peyi la. An gwo, genyen plis ke 11 peyi gen tps la dan li. Donk, pou yo kanpe tps la ap difisil. Se yon gwo konba l ap ye. Men, si ou menm ou pa gen tps, ou nan Biden, lè ke Biden ou fini, kisa ou pral fè kounya la? Esa fè m ankouraje w gentan voye azil ou ale depi kounya oubyen kòmanse al legliz chèche yon ti boubout renmen avèk li lap bo rezidans degaje fò m di nou konsa se ayisyen nou ye fò nou bay bagay la jan l ye a e pa vre se ayisyen nou ye. Men Olivier jiskèn Olivier di a mwen marye deja. Ah ou sirye degaje w rantre lage kò w frè mwen nan azil lan depi w gen ti pyès nan men w Kit ou gen tps kit ou pa gen tps, lè yo konn azil lan paske azil lan ap bon pakèt tan nan peyi a, kat travay pou 5 an gon pakèt avantaj ke l ba ou. Men fè sure ke ou pa bay nenpòt moun ranpli azil la pou ou paske gen moun kap mete menm istwa pou menm moun nan, pou plizyè moun. Sa son pwoblèm li ye. Donk sa vle di ke ou pa ka bay nenpòt moun fil azil yo pou ou paske azil lan se istwa pa ou ki wap rank ke ou menm wap bay pou wap montre yo rezon ki genyen ki fè ke ou pa ka al Ayiti ankò si w al Ayiti wap mouri. Wi. Pa gon Ayisyen la kounye a ka di m ke si w pa sot Okap, si w ta si w ta abite Pòtoprens ou ka al Ayiti kounye a la. Li enposib pou al Ayiti dayè pa gen avyon pou al Ayiti. Gon zanmi ki di bagay maraj la son blòf. Gon zanmi ki di bagay maraj la son blòf. Vin vin nou k di bagay maraj la son blòf. Son blòf, son blòf li ye paske ou pa ou pa pwouve ase evidans vrèman, son blòf li Epi ye. li di sispann ak bagay maryaj sa. Non, egzakteman. Pwoblèm ki genyen se ke lè ke moun nan di sa, se paske moun nan pa enfòme. Pa egzanp, mwen menm ki di sa paske m gen eksperyans pa m. Ban m eksplike nou eksperyans pa m ke m te fè lè m antre Etazini la paske moun yo panse ke tout moun se menm moun yo ye, donk se nòmal pou di sa pou di an. Mwen menm lè m antre la, m marye avèk madanm mwen, madanm mwen ba m rezidans. Mwen ale nan entèvyou avèk madanm mwen. Yo poze m de kesyon. M pa nan grate tèt mwen non. Madanm mwen ale pa nenpòt ko menm ansent menm. Ok. Lè n ale, yo wè ke nonm, m abite avèk madanm mwen depi lè nou fin marye. Yo wè ke nou gen foto ansanm, foto maryaj nou avèk tout moun yo nan legliz lan ki te vin nan maryaj la. Moun yo wè tou e non nou nan tout bil. Non m nan tout bil madanm mwen. E, e, an, an, tout kanè bank nou ansanm. Di m kisa kounye a ak blòf lan la? Ou pral dim ke jij lan oubyen oubyen tou ajan imigrasyon an pral rejte sa akoz se akoz de mank de prèv. Se sa ke moun yo pa konnen, se ke moun yo pa bay ase prèv. Gen moun se sou fo yo ye. Gen moun kap peye moun pou yo marye avèk li. Sa fèm di nou, chèchon ti boubout pou marye avèk li. M di boubout paske sa se lanmou li avan. Si pa gen lanmou m garantiw ou pap jwenn rezidans sa.

Pou sa m dakò avè w wi, paske gen anpil nan yo la, y ap kenbe w, y ap mare w nan pye la jiskaske w pa jwenn rezidans lan. Men si l ta manke leve men sou ou tou frè m oubyen tou gade w mal sèlman joure w, ou gen VAWA k ap pwoteje w la a, ou kapab di konsa ke moun nan abize w vèbalman, epi ou menm ou frekò la, ou gen rezidans. Pa vre? Gen plizyè fason. Donk se moun ke nou pa genyen vreman kap ba nou tout tout ide yo, men aswè a la m byen kontan ke m la avèk nou, donk map ba nou tout ti pakou yo nèt ki genyen pou n ka rete nan peyi an. Donk depi w marye avèk moun nan, gen blanch tou mezanmi kap mare ki konn sistèm nan tou wi, kap trennen w la ou gen 5 an la l poko janm ka bo rezidans lan wi. pou. Se pa selman ayisyen non. Donk wi blanch yo pi fasil pou nou bay pou li ba nou e residans lan men se konsa tou gen anpil nan yo tou ki pran kou deja. Y a gon zanmi genlè ki fèk monte sou cho a li mande eske se eske se se maryaj la sèl eske se se se solisyon maryaj la sèlman li jwenn. Non, se pa sèlman solisyon maryaj ak rezidans. E fanmi w kapab ba ou rezidans. Pa egzanp, e ou gen manman ou papa ou pitit ou ka ba ou rezidans. E travay ka ba ou rezidans. Donk sa yo se twa fason ka ba ou rezidans. Katriyèm fason an se pa VAWA. Se ke ou se yon moun ki ki an sibi an abuse. Nou konprann? Donk kat fason ou kapab jwenn rezidans. E gen yon lòt fason ankò wi. Yeah, ou gen manmanw, papaw ka bo rezidans, maryaj ka bo rezidans, Sa pa pran kava ka bo toutan.
rezidans. Sa, Manman wi, papa pa pran exactement. toutan.
Bon, s- manman ou papa ka bo- ka pran ka pran ka pran du tan vreman, men si depi yo rezi depi yo citizen, li pi rapid pou ou. Depi fòm I-130 lan apwouve, depi isit la la, se tou fè ajisman de stati. Nou kon moun la ke nou fil azil pou li, Li pa dil non nou fè rezidans se pou li, moun sa li pran 9 mwa moun nan marye avèk yon moun ki ameriken, yon moun ki citizen li marye avèk li. Nou voye tout dokiman yo nèt ale. Nan 9 mwa moun nan jwenn rezidans li nan menl. Fèt kap fèt. Depi moun nan konn sa lap fè a, bagay yo pa pran tan vrèman. Medam nan te sou tps, donk kounye a l pa sou tps ankò. Plan nou se degaje nou, retire kò nou sou tps oubyen sou Biden, depi ke ou gen yon aplikasyon ki an kou, yo p ap depòte w paske ou gen yon aplikasyon ki pending menm jan avèk azil la tou. Azil la an kou, dotan ke ou pa pase plizyè devan 3 jij, yo p ap ka depòte w. Epi fò ou wè ke ou menm sa w tap ba yo se manti yo ye sak fè yap depòte w. Men li pran anpil tan gen yon dam kounye a la ki gen 7 an sou azil la azil lan poko janm fèmen pou li 7 an lap travay li fè pitit nan peyi an lap byen viv nan peyi an donk sa vle di ke akoz ke gon gen milyon moun kap tann pou yo pase devan jij pa gen ase jij azil la li menm se kòmsi li ba w pakèt tan pou viv nan peyi a an atandan. Èske gen lòt kesyon ankò? Ya gen yon moun ki di konsa, e si li menm avèk madanm ni yo te, bon, si yo 2 a, si e 2 moun ki ki marye yo sou Biden, e li ta beni tou? E, mezanmi, jan moun yo di a, m pa vle di l non. M pa vle di l konsa monchè. Ou pa ka di l konsa, Jean Marie. Ou pa ka fè sa.
Pase ou srete kon mwen bizè, ou konn ki pwoblèm mwen avè ou toujou lage bagay yo flat. Se, se reyalite a li. Donk, si ke ou menm nou tou lè 2 sou tps, ou non sou Biden, e m pa konn ki dat yo rantre, si ke ou rantre avan e 5 jen 2024, nou, nou gen tps nan men nou, degaje yon fil tps, men kounya la si nou tou lè 2 rantre la, aprè sa nou pa gen tps, e nou pa gen manman nou, papa nou isit kap ka ba nou rezidans ou byen pitit nou, solisyon an, se azil li ye.
Azelde pa gen lòt ankò ok e nou ranpli azelis la tou rele biwo an e nou ka wè non an la non an rele ayisyen tout kote donk pa gon kote nan mond lan ki pa gen ayisyen donk e an gwo e sa li ye rele biwo an depi wal sou youtube avantaj ke nou genyen tout videyo ken fè ou nèt gen nimero telefòn nou anba yo tout videyo m fè yo nèt ou konprann videyo sa m pral pibliye li. Wap jwenn tout sou youtube ayisyen tout kote depi m klike ayisyen tout kote bon.
Ni Facebook.
T-I-E-N ou?
Yeah, yeah, H-A-I-T-I-E-N, yes.
Yep. Don, an gwo mezanmi, m swete ke nou aprann anpil aswè a, m swete ke nou menm nou kontinye pwoteje tèt nou, e mesye sa ki sou pouvwa a, e li pa yon moun konsa konsa, son moun, li pa vin jwe ditou, se mou a sa. Mwen menm m strese chak jou pou nou lèm wè ke mesye sa li monte sou pouvwa a e gon lòt bagay ankò tou mezanmi m panse ke m panse ke nou ka pale aprè paske paske sa pwouve w ke yon moun konsa pat sipoze prezidan non nou konn sa yon moun se premye moun yo jije li koupab nan lajistis ki toujou prezidan e kounya la li inogire.
Ok?
E l pral tire revanj pou nou. E l kòm, li gentan tire revanj deja. Li gentan tire revanj, e kòmanse l kòmanse la. Donk sa vle di ke, depi se moun ki t ap swiv li, bagay sa yo, ou nan pwoblèm. Mezanmi, e bagay yo pa fasil ditou pou nou menm imigran. Nou ka wè ke l ap pale de depòtasyon, wi, l ap fè l vrèman. M pa konn ki valè moun an l ap depòte. Depi ke ou menm ou pa gen yon stati, ok an nou pale de depòtasyon rapid. Moun ke lap depòte yo se moun ki pa gen okenn stati ditou. Ou sou tps, ou legal nan peyi an toujou, sèl si l koupe tps. Ou sou Biden, ou legal toujou, sèl si papye ki nan men w lan INA ni fò a li make ke ou perime. La ou tonbe nan stati, ou pa gen stati kounya la, ou vin ilegal. Depi ou gen yon obstati ki an kou, azil ou lan kou ou, ou toujou nan peyi yon pa ilegal yo paka depòte ou. Se moun ki pa gen papye nan men yo. Ok? Te gen yon pwogram ke Prezidan Biden te vle vini avèk li nan mwa Novanb lan. Moun sa yo tèlman mechan. Pwogram nan se ke si ke yon moun ou te marye avèk yon amerikèn nan peyi a pandan 10 an, ou pat gen papye ditou paske gen moun la k antre la ki pa gen papye ditou. Donk sa k pase se ke ou kapab gen yon pawòl an plas. Sa vle di ke kote w ye la Etazini, ou kapab gen yon pawòl an plas, ou kapab rete nan peyi an y ap ba w residans. Pwogram nan sòti pou yon semèn, nan menm semèn nan yo gentan bloke pwogram nan. Pwogram sa ta bay plis ke plis ke 500 mil moun ki ilegal nan peyi an papye legal. Yo koupe l depi anlè. Donk e moun sa yo pa nan jwèt yo menm. Politik k ap fèt Men si ke ou di ke imigran yo ilegal nan peyi an vrèman, imigran yo bay pwoblèm, poukisa ke ou pa kontwole yo fè yo vin legal nan peyi an? Fè l fè sans. Ok? Si m gen, si pa egzanp m gen yon kay, m gen timoun vwazen an k ap vin la a, m pa konn, m pa konn paran yo, timoun yo ap bay pwoblèm, sa m fè? M chèche konn paran timoun yo, m pale avèk yo, pwoblèm rezoud, pa vre? M pote yo plent. Men timoun yo nan kay la la a, y ap pwomennen nan kay la, ou pa janm pote yon solisyon pou yo, of course w ap gen pwoblèm toujou. Ba moun yo papye, fè moun yo vin legal nan peyi an, fè yo peye taks, fè yo kontribye nan peyi an. Yo pa sou ranje peyi an vre non, afè imigran sa. Se yon politik li vin tounen. Ok? Donk mezanmi, nou pa vle antre nan twòp nan bagay sa e imigran yo, prepare nou mezanmi e mete nou legal nan peyi an plis, mete plis kouvèti sou tèt nou e paske la m kapab di nou nan yon pasaj ki vrèman difisil. Katran sa pap dous ditou pou nou menm. E sak dwòl lan, nan mwens ke 24 an, mesye a gentan defèt bagay ke prezidan an pase a fè 4 an ap mete an fonksyon. Pou montre nan ki nivo ke mesye a pa nan jwèt. Ou pran 4 an pou ap planifye yon bagay, li vin la nan 24 tan li gentan fini avèk sa. Donk defèt la pi fasil ke planifikasyon pou abouti avèk yon bagay. Donk an gwo mezanmi e pre nou an gras ou menm nenpòt sèvis imigrasyon kew bezwen pa neglije rele nou nenpòt konsèy kew bezwen tou pa neglije rele nou paske nou la pou sa e nou gen 2 resepsyonis lèw rele la m garantiw rele nan tout nimewo telefòn yo nou la nap reponn nenpòt kesyon kew genyen epi epi nap avanse nimewo a se 8 32. 832 299 5484 epi rele biwo Ayisyen lòt kote pou n kapab travay pou ou e pa bliye mezanmi lè ke show a live lè ke Jean Marie Papin live silvouplè sou pon an an nou kore l an nou pataje l an nou pataje videyo sa avèk tout fanmi zanmi nou paske m panse ke mo sa yo mizik sa yo k ap jwe la yo y ap jwe yo pou nou menm ok e m ap pran manje ak
Ok mezanmi Donk m swete ke Si gen kesyon Eske gen lòt kesyon Oh bon dènye kesyon Si yon moun gen green card Eske l ka bay Eske l ka Alò Si moun nan gen green card Eske l kapab bay moun Yo sipòte moun Eske l kapab bay moun M pa konn bay moun ki sa oubyen eske l kapab sipòte moun oubyen Eske l kapab bay moun rezidans Ok Si pa egzanp Ou son moun isit la la ou rezide. Gen yon kategori moun ou kaba bay rezidans. Ou pa ka bay yon kouzen w rezidans. Ou pa ka bay yon matant w rezidans. Moun ou ka bay rezidans yo, se manman w, papa w, mari w, madanm ou, pitit ou. Sa yo se. Pa yon ti mennaj.
Pa yon ti Ti mennaj yon kabare mennaj rezidans Yes Wè w fò w marye avè l avan ou ba l rezidans Ok ti mennaj lè w vin fiyanse avè l ou marye avèk li Ou ka ba l rezidans Se klè? Donk sa vle di ke gen kategori de moun sa yo ou ka ba rezidans e moun ou pa ka bay rezidans ou pa ka bay Kiyès ou pa ka bay?
Ou pa ka bay Ti mennaj la ou ka renmen avèk moun nan but ou pa ka ba l rezidans otanke ou pa marye avèk li Sa se klè, pa vre? Ou pa ka ba yon kouzen w rezidans. Ou pa ka ba yon kouzin ou rezidans. Ou pa ka ba matant ou rezidans, tonton w rezidans. Gen fason w ka ba yo l yo, ou ka ba yo rezidans endirèkteman paske si pa egzanp m genyen yon kouzin mwen, m konnen ke li pa gen mennaj. M gen yon bon zanmi m la m ta renmen ke l renmen avèk li. M fè yon koneksyon pou yo. Sa w konnen? Moun yo renmen yo marye, li gen rezidans li la. Atravè de mwen menm paske m fè koneksyon an. E pa vre? Ou pa an nos. E pa vre? E sa le? Don sa vle di ke nou menm tou nou kontribye nan ba moun rezidans. Paske fò nou chèche pou yo. Ok? Yon zanmi ou ka konn yon zanmi epi koneksyon fèt. Donk sa vle di se nou menm ki pou ede youn lòt. M ba nou yon pakèt poul aswè a. M pa konnen ki lè m ap live ankò.
Donk sa vle di ke se nou menm ki pou ede youn lòt mezanmi. Paske nan moman la, se nou youn ki pou sipòte lòt. M pa ta renmen okenn nan nou kite peyi a la. Wi gen anpil nan nou kap priye ki ta renmen moun yo kite peyi a, men eta Ayiti ye la mezanmi m pa konnen. Nenpòt sa ou ka fè pou rete nan peyi an, kontinye pwoteje tèt ou paske li pa fasil ditou pou wè ou menm ou fin etabli nan peyi an, wap pran wout ou pou al Ayiti, pou al bon m pa vle di mwa pou al nan lanfè kounya la.

Nan. Poko on on nèg tankou m yo boule kay mwen, yo boule kay mwen pòto e kafou fèy. Ou tande?
Donk youn nan bagay tou pandan ke moun ap fil azil tou ke m fè se ke depi ke ou son moun ou gen kay ou ki boule nan zòn kote ke ou te ye a ou pa ka ladanl ankò ou otomatikman kalifye pou azil wi. Sa son poul ke m bay. Paske ki ki van ou pral pase pou tounen Ayiti la kounya pou al Oh lakay ou? talè rekòmanse rekòmanse kòman pawòl la di? Si ke ou son moun ki nan peyi a la a nan zòn kote ou te abite an Yo boule kay ou, zòn nan envivab, moun sa yo otomatikman kalifye pou azil. Nòmalman sa m fè nan biwo a lè moun rele, m ba moun nan konsiltasyon pou m ka pou m konnen egzakteman ki kote moun nan ye. Men yon moun ki t abite Pòtoprens, kay yo boule, wout pou pase lakay ou oubyen tou t abite nenpòt zòn nan, pa gen wout pou pase, blan pa p kite w al lakay ou konsa. Paske kondisyon pa reyini. Menm lè moun nan ap di yo wi fòk ou sipoze genyen de koz politik pou file azil. Non. Se gen plizyè tip de azil ki egziste silvouplè. Fò nou konn sa. Gen azil politik, fò gen prèv, fò gen moun ki tap kouri dèyè w. Men la kounya la nou gon bagay ensekirite. Nou gon bagay kote ke si m tounen Ayiti la kounya la m ka mouri.
Ou konprann?
Donk gen anpil moun ki ba baz sa kap ba moun yo manti deyò a, kap di moun yo wi fòk gen azil politik. Non. Gen plizyè tip de azil ou kapab ranpli mezanmi ki ou ka pwoteje ou nan peyi an e anplis lè w pase devan jij lan silvouplè bay menm pawòl ki te bay premye fwa paske jij yo yo gen moun kap entèprete yo yo gen moun kap rekòde sa wap di yo depi w la chanje otomatikman yap pran desizyon kont ou epi menm kontan tou E pi, tout bagay fini.
Exactement.
Gen plizyè zanmi kap pale, kap pale de, gen anpil relasyon ki kraze nan bagay sa. Oh yes, oh yes. Se pa, se pa, se pa voye yap voye wal marye ou byen yap voye al fon, al fon bout maryaj.
Se yon, se just yon solisyon Jackson ap bay nan tout solisyon ki genyen pou yo pa retounen lakay. Pou, pou, pou rezide nan, pou rete nan peyi a. Se pa yon bout maryaj nan pou al fè, se pa ap fè kon pon kat nou vou nan la yap nou.
Bezon nèk, bezon fòm. Ayisyen ou yo diyo. Ya, e pa sa liye, pa se gen plizyè moun kap diyo, gen yon pi, gen maryaj ki kaze, non, se pa sa liye. Se just gen plizyè solisyon Jackson ap bay, pami tout solisyon sa yo, li di ke gen yon nan solisyon yo se just chèchon moun ou marye. Ok? That's it.
Menm jan li te marye avèk madanm li, madanm mwen rezidans, mwen mwen te Canada, m marye avèk madanm mwen, madanm mwen banm rezidans mwen te Etazini, anpil lòt nèg marye avèk yon fanm, mwen m gen plis ke 22 zan a madanm a madanm mwen, nou gen 18 tan de maryaj, ou konprann? Je veux dire, Maraj mwen pa kraze. Bon, men atan di mwen de damou a mwen de. Se damou li. Depo damou, depo damou pa yon kraze la. Ok, en plus tou, pou mwen kap pale de maraj ki kraze yo, mwen kap ap di, wi gen moun ki subi sa, paske gen anpil moun la ki te vin nan Biden. Si ke ou men ou pa fidèl, gen bèl ti jèn moun kap antre nan Biden, gen ti boubout kap antre la, mwen garanti maraj ap kraze vreman, paske gen moun la yo men, moun yo gen tan gen gwo pwoblèm yo deja nan maraj la. M konnen yon moun menm Maradi kraze. Yo rele medam sa Baydin. Baydin.
Gen yon dam mwen konnen, dam nan mari a rantre yon jèn dam la nan peyi a, jèn dam nan pran mari a nan men madan mari a ki marye pandan 22 zan. Sa son kou. Sa son gwo papè. Lèm tande bagay sa bagay la devastem. Madanm mesye mesye a ki antre madanm nan menm ki antre ti mesye. Mesye a ki antre jèn dam nan nan Biden ok m gen presyon te gentan gon afè depi Ayiti fòm di sa klèman se pa yon bagay ki vin la nan li antre sou tit kouzin bon egzakteman wi egzakteman se sa li menm se reyalite a sa ok Donk sak pase sè ke tande w tande la kounya la e ti dam nan li menm e yeah li pran li maryaj kraze wi frè m yo yo gen pitit ansanm Aprè 22 zan.
aprè aprè 22 zan sa tris anpil donk se sak fè yo di maryaj kraze wi maryaj kraze deke maryaj la te gentan gen feblès deja lap kraze gen anpil ma gen anpil moun ki renmen tou ki separe Ok e gen moun mwen tande menm ki di pou gen moun ki di konsa ke m fin antre moun nan nan kay la moun nan pran mari m nan menm nan men nan anndan kay la sa ou bay piyay ou bay piyay wi paske ou pa ka antre yon moun la nan Biden moun nan vin nan lakay ou moun nan pran mari a nan men w kijan sa fè fèt donk mezanmi gen anpil bagay si n ta pran dekòtike yo gen anpil sponsò ki pale avè m tou e gen moun tou ki antre la nan Biden ki pa respekte sponsò yo ki fin wè anba sponsò yo di ok sponsò ta fè foulay bagay mezanmi Youn anba map di moun yo, fò nou rekonesan tande, yon moun ki pwan la Ayiti ki mete w Etazini, nou dwe moun sa avi.
M pa bezwen konnen kisa w te fè, ki vòlè w te vòlè, ki nan sòl ou t antre pou w t antre m la, m dwe w avi, m oblije di l konsa. M pa konnen ki pwan a ke w te pran nan bank, gen moun la pou l antre yon moun nan Biden la pou l achte tikè a pou li, moun nan menm bil li moun nan pa peye non pou l achte tikè a pou moun nan nan Biden pou l antre la.
Reyalite sa yo, m konnen yo paske m konnen gen moun vrèman k ap eksplike m nan mizè yo ap pase lè ke yo fin antre w moun nan Biden. Gen moun ou fin antre l la, moun nan pa menm eseye ede w peye bil menm. M pa di ou t antre moun nan pou l vin ede w peye bil non, men omwen, omwen fè yon ti minimòm, ankouraje moun nan. Men gen moun tou ki vrèman bon moun, moun nan di l pa p deplase ka sponsò a pou anyen, paske relasyon an vrèman bon, yo, yo, yo, yo kolabore tèt yo ansanm pou yo viv. Plis tan yon moun fè ap viv ak yon sponsò, se plis ekonomi moun sa ap fè nan peyi an. Pa gen deba sou sa. Pase lè w kite kay sponsò w al viv pou kont ou, bil yo pral monte sou tèt ou la e ou pa bon kapab di w ap tou granmoun. An gwo e sa l ye. Ok, èske gen lòt kesyon pa pa pale?
Mèsi, mèsi paske gen tan 9 è 1 e lè a gen tan bre nou la. An tou ka m te gen yon trè trè trè bèl emisyon. Mèsi chak moun ki te avèk nou. Depi sete a e e ben chak fèmen li mwa nou fè.
Bon mezanmi fanmim yo e m kapab di e m vle ankouraje nou e fè tout mwayen posib nou poun kapab rete nan peyi an pa kite e strès peyi an pote nou ale peyi an gen strès bil yo sèlman son strès men kounye a nou gen yon lòt strès ki vin ajoute la avèk prezidan sa E pa dòmi silvouplè. Pa dòmi, lè m di pa dòmi, m pa di piga n al dòmi leswa non. Men si w gon papye ou bezwen voye ale, fè li plu vit ke posib. Pa kite papye w perime. Okontrè, tout bagay imigrasyon kounye a pral pran plis tan pou ke yo menm ou jwenn yon repons nan yo. Voye tout dokiman n ken bezwen renouvle ale 6 mwa 1 an davans silvouplè mwa se sa li ye pa domi nan peyi an silvouplè kale je nou paske gouvènman ki vin la a li vin la avèg pou l vanje nou ok Bondye beni nou e ke Bondye li menm li beni Ayiti e nou kwè ke Ayiti yon bon jou Ayiti ap sove Ayiti ap delivre trè byento m swete sa. Frè mwen, mèsi anpil paske ou te genyen mwen la avèk ou. M swete ke moun yo aprann anpil aswè a. E nenpòt lè ke mwen bezwen, nenpòt kesyon moun yo genyen, moun yo kapab sanble kesyon yo epi ou di bon, e ou kontakte mwen menm, m ap disponib pou m kapab vin reponn kesyon pou moun yo. Pa gen pwoblèm, monchè.
Pandan. E yo kapab rele biwo a tou. Ya. Pandan semèn sa a, pandan semèn sa a, bon, pandan se mwa sa a, m panse m ap rele plizyè fwa paske ke m konnen. Pa gen pwoblèm. Gen anpil, sitou, sitou epòk sa a kote ke anpil Ayisyen sou strès. Se mwen k pou di w mèsi paske ou te pèmèt emisyon sa a, ou te ba nou anpil konesans, anpil bagay mwen menm pèsonèlman m pa t konnen, ou mete yo, ou mete yo nan klè. Alò, mèsi ankò yon fwa. Salye la famille a pou mwen, frè m. Bondye beni w. N ap pale demen maten, m ap rele w. Pa gen pwoblèm, mwen menm tou. Salye fanmi an, ke Bondye beni w, ke Bondye pwoteje show a, ke Bondye gide show a, ke Bondye grandi show a, tout sa w ap fè, ke Bondye li menm, men Bondye avèk nou. Mèsi tout moun e pase yon trè trè trè bòn nuit.